Bonjou bonswa sa kap fèt YouTube kòman nou ye kòm ou deja konnen se zanmi paw sè paw Queen Dayana Desiré-Soul se toujou yon plezi poum remèsye tout ansyen abòne m yo e ou menm tou ki se yon nouvèl abòne so mwen diw byenveni e mwen diw welcome so videyo sa jodi an kem vle pataje avèk nou la so nap wè mwen gen Umm mwen pral moutre nou mwen menm pèsonèlman kòman mwen prepare epis, Haitian epis. Ou konnen mwen se Haï, nou se depi nou Ayisyen nou tout gen koutim nou, sistèm nou, nou toujou kenbe nen menm lè nou nan lòt peyi, nou toujou kenbe sistèm peyi nou, toujou bay ti manje nou, ti vyann nou nan sistèm Ayisyen nou ti epis nou ti bagay konsa gen lan nou tou ki chanje lòt humm nou fè lòt ti manje nan sistèm kote nou ye a but mwen menm gen moun ki adapte yo nan lòt sistèm fè lòt manje manje ameriken oubyen nenenpòt peyi yo ye a but Si yap sitou si yap travay nan restoran bagay but mwen menm mwen pa travay nan restoran bagay food m just um store mwen te travay ladann ki yon bagay manje se bagay breakfast menm breakfast yo m pa itilize l se pen vye mit e kafe. bagay so epa bagay vrèman bagay ou ka manje sou ayisyen ou abitye manje bon ti manje w bon ti epis ou ou ka man chita manje pen maten pen midi pen aswè but bagay so map moutre nou kisa mwen genyen pou mwen fè epis kòman mwen prepare epis so ann pati pou video a so la nou ka wè so map moutre nou premyèman mwen genyen so pwawo. Sa se pwawo, sa se lay. Nou ka wè lay. E pi mwen gen pèsi. So mwen pa manje ten. So lè mwen te Ayiti mwen konn manje ten. Lè mwen vin isit m sonje premye fwa m ap eseye achte ten. E pi mari m nan di m, sa w fè sa? Pa achte l. Depi lè a tou mwen pa janm achte ten isit pou m met nan manje ni fè epis. anyen. Epi la nap wè mwen gen pwavon. So la mwen gen yon sèl koulè pwavon. Mwen panse mwen te gen plis, mwen te gen lòt koulè. Lè mwen gade mwen wè li gen nenpòt mwa depi m te achte pwavon jon. M te achte yon pake li gen 4 koulè pwavon ladan l. Lè m gade la rès la li gate. M oblije apèn sot lage li nan gabich. Epi mwen gen Pwavon, mwen renmen mete bon kou pèsi, la mwen gen 3 gwo pake pèsi, m pral defripe pèsi a jete bwa yo pran tout fèy lan epi poum fè epis la, sa se yon epis mwen gen la kòm yon egzanp, epi mwen gen piman pike so map mete sa ki pa tèlman tankou ti sa yo, yo wole yo pa pike so yap bay epis la lèw fin fè epis lan lap bay epis la bon ti gou bon ti sant so li pap fèl pike mwen renmen mete anpil piman so piman pike avèk piman dous mwen renmen mete yon bon kou bon kou mwen gen nenpòt 6 grenn la mwen pral mete rache mete nan epis la so ann rete branche pou rès videyo a so epi map bezwen sèl Epi map bezwen yon ti magi. So se magi sa ki mwen use. Mwen blende epis la avèk lwil. So yep se sa map bezwen pou mwen fè epis lan sèlman. So an nou rete swiv pou rès video a. So kounye a guys nap pati pou epis la. So yep nap pati pou epis la. Map mete pwawo.

So sa se piman pike. So la mwen pral komanse blende bagay sa yo. Premye pati a. Mwen mete lwil la. M mezire kantite m ap bezwen an. M pral blende premye pati sa a epi pou blende a desann. Lè l fin kòmanse moulen, l ap desann epi m ap kontinye mete rès pati yo. Lè m ap fè epis, m toujou fè yon blende plen pou li ban m kèk jou. So an nou swiv videyo a. So yep. Yeah, n ap pati pou premye pati sa a, epi lè m fini, lè l desann, epi m ap ajoute rès yo sou li. So guys, sa se rezilta a. Sa se rezilta epis la. So yeah. Sa se rezilta epis la. So mwen pa mete epis la nan nan po sa.

vèt la so menm lè mwen mete piman wouj pwavon wouj um koulè oranj lan so gen yon jaune tou mwen metel ladann but li pa parèt twò vèt men li still parèt vèt so sa paske epis la se fri wap fril lè w fin marinen vyann nan ladann avèk li ou metel bouyi ou bay vyann ou koulè, ou fè, w ap fè sòs, ou fri l, ou foure l anba fou a, pòt epis la p ap parèt. M pa mete okenn poud bagay wouj ki pou ba l koulè. So, epis la se konsa ke li ye. So, mwen te kontan pataje ti videyo sa avèk nou. So, mwen renmen nou anpil. So, bye. N ap rewè ankò nan yon lòt videyo.